e yo te tribinal la e te tande afè la donk nou te fè tout pwosedi yo ke lalwa te mande jouskaske nou te genyen yon jijman ki soti an favè ouvriye sa yo.

e ke nou te tann delè a pase e nou te donk nou te sivye l jijman tou e ale a la kou de kasasyon pou nou wè eske te gen yon pouvwa ki te egzèse a la kou de kasasyon e o final nou gen yon sètifika de la kou ki ateste ke e patwon an pa te egzèse dan le delè de la lwa donk yon pouvwa a la kou de kasasyon. Donk se la. Donk se nan kad sa a e le 25 out 2005 nou te gen yon premyè reyinyon avèk responsab Sonapi yo, avèk direktè Jisten, nou te kapab di jiska dat ki gen yon konpòteman kòrèk dan le kadre de se dosye, ki montre l trè konpreyansif pa rapò a a ouvriye yo, ki te viktim e donk. E nou te gen yon premyè reyinyon e jodi a ankò nou te gen yon delegasyon de ouvriye yo pou ke nou t al gade eta materyèl yo e osi fè le swivi pou nou wè kòman pou nou vann materyèl yo paske il est dit dans ce jugement ke ouvriye yo gen dwa pou yo vann materyèl yo donk pou yo kòmanse e touche donk la nou t al gade jan mwen di li kisa pou nou fè e E se te yon bèl delegasyon ki gen ladan l e komite e lyezon ki travay avèk nou nan kad dosye sa ki reprezante ouvriye yo. Nou genyen sendika Asota bo ki te la avèk nou e avèk kamarad Telemak e nou te gen dè ouvriye osi ki te la donk kòm temwen pou nou te al gade sa. Donk te gen yon bèl reyinyon avèk direktè Sonatel misye ankò e Sen e Petrix li menm ki renouvle angajman li pou ke yo ede nou paske espas kote materyèl yo antrepoze nan Sonapi a se yon espas de biznis ke li ye. Donk yo kenbe yo pou nou, donk pou ke nou kapab jwenn moun ki pou achte yo. Men malerezman nou konnen sitiyasyon peyi a. Gen yon gwo pwoblèm pou nou jwenn de moun ki ta ki ta vle achte paske se de gwo materyèl, se anpil anpil materyèl. Paske la fòk mwen di nou e ke gen de gwo jeneratris, gen konpresè, gen yon seri de gwo tonton materyèl ke konpayi sa li menm li te gen. Donk se nan se te objektif rankont lan nan yon premye tan se te gade e ke eta materyèl yo, e nan yon segon tan gade kòman ansanm avèk Sonafi nou te kapab gade ansanm avèk ouvriye yo, donk kòman pou ke materyèl sa yo vann e ke pou ouvriye yo touche lajan. Donk se nan kad sa, donk nou te gen reyinyon, se te yon bèl reyinyon kote ke Sonafi bò kote pa l, alò fò m di sa paske nan peyi isit lè moun fè bon bagay gen tandans pou moun yo pa di sa. pa di sa. E direktè Sonapi a, m ap pale de mesye Petrix Justin, li renonse a yon dwa ke yo genyen paske izin sa a ki sove kale ki rele Horizon Manufacturing SA, ki se yon konpayi etranjè, yo menm tou yo dwe yo. Donk akoz de ouvriye yo, akoz de enterè ouvriye yo, yo renonse a, sa vle di ke materyèl yo ki la yo menm tou yo gen dwa sou yo. Donk yo renonse a pati pa yo a, a kreyans pa yo a pou ke yo ka fasilite ouvriye yo touche e lajan pa yo. Donk se son bèl bagay, mwen di bravo a direktè jeneral Sonapi a Mesye Petrix Justin ki konprann la sitiyasyon dè ouvriye de Horizon Manufacturing SA ki li menm ap bay apò pa l dan se sans kote ke li renonse a dèt ke e Orizon te gen a yo menm e li renonse tou a tout tan ke materyèl yo fè nan espas yo ke yo te oblije kenbe pou nou jouska dat. Donk, fòk mwen di ke e se yon gwo viktwa pou lè zouvriye, se yon gwo viktwa se dosye de Orizon, se yon gwo viktwa osi pou sèt batay ke m ap mennen nan peyi a pou lajistis sosyal, pou lè zouvriye ki abandone, pou lè travayè. Parce que il y a une comprehension dans ce pays que les pauvres ouvriers, les pauvres travailleurs, les pauvres paysans, moun kap travay ka moun, yo pa rekonèt yo kòm moun, yo pa rekonèt ke yo gen dè dwa. Donk, lè nou menm nou te pran dosye sa a, nou te fè tout sa ke nou kapab e jous a avoir le certificat de la cour de cassation, donk nou te mennen dosye sa avèk yon komite de liaison, avèk kamarad sendika yo.

ke n te fè avèk yo le 2 fevriye 2024, donk swit a a kòmandman le peyi sa vle di pou yo te bay ouvriye yo lajan yo an vèti di prensip ke lajan ekri pa vle nou kontab e vwala donk nou la an tèm de montan m ka di nou sa vit donk pandan n ap pale la yo dwe ouvriye yo konfòmeman a jijman ki soti a yo dwe ouvriye yo yon montan de 900 80 milyon 980 milyon de goud. Se anpil lajan. Se anpil lajan. Men materyèl ki rete yo, donk, n ap mande tèt nou, donk, materyèl ki rete yo, eske veritableman yo vo lajan sa a? E dan le ka ou yo pa ta vo lajan sa a?

Donk se depi dat sa, alò izin nan fèmen pòt li e dizon janm te di la depi desanm 2023 vwala e donk dosye a te ale pa devan le tribinal se le 24 oktòb 2023 vwala wi alò ou te di. Yo izin nan fèmen pòt li an 2023, donk li fèmen pòt li e yo vire do yo al ale yo. E donk, au regard de l'article 490 du code du travail, il est prévu que lorsque izin nan fèmen pòt li, il est supposé sceller sou materyèl e mèb e fè de mèb yo e ke lè sa kòm garanti de pèman pou ouvriye yo. Alò, gen de gwo jeneratris, de konpresè, de machin, gen anpil bagay. Men la, gen yon evalyasyon dekspè ki dwe fèt, e se sa k fè n te ale nan delegasyon jodi a pou n te gade kesyon sa. Men, toutmenm n ap konprann sitiyasyon ouvriye yo manke bra, paske Leta, afè sosyal jodi a ki ta la pou akonpanye ouvriye yo, malerezman, Leta pa konprann sèt konpreyansyon dakonpayman de sitwayen lakay yo. Okontrè!

ki vle ke tout sa ke li genyen nan zòn nan kòm e kòm imèb, kòm kay, kòm byen, nou ka sezi yo kòm kont an bank e de lòt bagay. E an menm tan, nou an pou pale avèk de moun an Repiblik Dominikèn, de kontak, lyezon an tèm. jiridik pou nou gade ki aksyon mene laba an Repiblik Dominikèn ou a Miyami donk kont konpayi sa donk si materyèl ki la yo relve ke li pa reponn a montan ke nou gen la paske la nan pale de 980 milyon 100 28 mil 498 mil goud san pil lajan.
Eske se volonte frè w a ki te peye a? E non gon tradisyon an Ayiti de vyolasyon de dwa des ouvriers et des travailleurs jouska moun arive an tèm de akonpayman a ouvriye yo. An 2005-2006 nou kòmanse. Donk te gen yon tradisyon ke konpayi a fèmen pòt li, l fèmen pòt li. Donk gen de moun ki te ap travay avè l pandan dizan, kenzan, ventan. Yo pa t janm ba moun sa yo mwayen. Donk lè m vini mwen menm avèk yon mòd dwa moun e ke nou kòmanse akonpanye ouvriye yo e nou n ap trase yon tradisyon ke pou nou ede yo konprann ke ouvriye yo gen dè dwa, ke lalwa ba yo, yo gen dè zenterè ke lalwa ba yo.

ki ateste ke yo pat fè rekou e jodi a nou kapab di ke se jijman di tribinal spesyal di travay li aki lotorite de la choz souverènman jije e donk mentenan li rete pou ke nou vann materyèl sa yo e selon sa la lwa egzije pou nou kòmanse peye yo vre. Jodi a te gen anviwon 22 moun la dan te gen 5 moun nan komite a e rès moun yo se te ouvriye yo se konsa m fè l mwen menm e. E donk tou, chak fwa gen yon deplasman, gen de rankont, donk gen yon pati nan komite lyezon an ki la, e gen yon pati ke ouvriye yo menm yo chwazi pou la, ki se je yo, ki se zòrèy yo, pou nou asire nou ke tout pwosesis la li mene avèk la pli gran transparans e responsabilite pou ouvriye yo konnen sa k ap fèt e pou yo byen konprann.